Byenvni yon lòt fwa ankò sou chanèl YouTube Michelet St. Hilaire. Jodi a se yon reyèl plèzi pou mwen pou m kapab moute sou chanèl la pou nou kapab pataje de ide ansanm, pou nou kapab dyaloge ansanm. Pa bliye, ou menm ki poko abòne ansanm avèk chanèl la, pwofite fè sa, antre sou YouTube, ekri Michelet St. Hilaire. Epi konsa ou kapab abòne ansanm avèk nou, ou kapab fè nou rive pi lwen, ou ka fè nou rive tou pi vit kote nou bezwen rive a. Apre midi an nou vle fè yon ti kout dyalòg ansanm avè w nan yon pasaj nan bib la, ki pa lòt pasaj ki se Pwovèb 4 la vèsè 28. Nou pral li pasaj sa ansanm, epi nou pral medite ansanm avèk ou sou pasaj sa. Pwovèb 24 Pwovèb 4 vèsè 23. Ki sa li di? Li di konsa, Pase tout lòt bagay, veye byen lide k ap travay nan tèt ou, paske se yo k ap di ki jan pou ou viv. Pase tout lòt bagay, veye byen lide ki ap travay nan tèt ou, paske se yo menm k ap di ou ki jan pou ou kapab viv. Sa demoutre aprè midi an, ou dwe fè anpil prekosyon avèk move lide ki ap travay nan tèt ou yo. Sa vle di li bagay wap panse yo, ou dwe wè egzatteman si yo soti nan Bondye, egzatteman eske ide sa yo yap mete ou nan yon bon chemen. Pafwa ou konn panse yon bagay epi sa w panse a li pèmèt ke ou menm ou echwe nan lavi a. Anndan pasaj sa a, nou sot li pou ou ki se Pwovèb 4 la, vèsè 23. Si nou ta gen yon sijè n ap retire anndan pasaj sa a, nou te kapab di, Enpòtans kè w. Osinon, Ki enpòtans kè w? Ki enpòtans kè w? Aprè midi an, kè w gen anpil enpòtans. devan Bondye, espirityèlman epi fizikman. Anndan pasaj sa, si nou te kapab retire pou ou de vèb, nou te kapab konjige de vèb ki se vèb sere epi vèb konsève. Vèb sere a, yon kretyen pa ta dwe janm sere anyen ki sal andedan kè l. Paske lè w sere yon bagay ki sal andedan kè w, li pèmèt ou pa ka nan kondisyon pou w kapab fè sèvis pou Bondye. Lè wap sere bagay ki sal ki anndan kèw, ki bagay ki ou sere ki pa nan kondisyon, se vòlè, adiltè, mantè, epi twonpe lòt moun. Si nou te kapab antre nan vèb konsève a, tout kretyen ta dwe konsève kè yo pwòp, pou lè Jezi li menm li va retounen vin chèche nou pou li kapab jwenn nou, pou l kapab. Ale avèk nou nan plas ke li menm li rezève pou nou an. Pa bliye Jezi li menm li te fè nou yon pwomès avan ke li menm li t'ale. Li te di konsa ke, Mwen ale, m'ap retounen, m'ap vin chèche nou. Men moun m'ap vin chèche yo, se moun ki te dakò fè volonte. Moun ki te dakò kenbe prensip li yo. Se sa k fè chak nan nou menm aswè a n ap di ou dwe fè efò pou w kapab rete nan pye Bondye, pou w kapab konsève tout ou menm pwòp. Premyeman sa w dwe konsève, ou dwe konsève kè w pwòp, paske si kè a pa pwòp, se tout ou menm ki pa pwòp. Pa bliye, peche ke ou menm ou fè nan kè w, se menm bagay ak ou fè nan kò w. Etan done ke ou gen dwa wè yon kretyen osinon yon kretyèn ap mache li byen pwòp, li byen chèlbè, men si anndan kè l li pa pwòp, li tankou se yon tonm yo blanchi. Ou konn sa sa vle di lè yo blanchi yon tonm? Ou fè tonm lan, ou blanchi l byen blanchi, ou byen pentire l, epi andedan l se bagay sal. Se bagay sal, se bagay pouri. Anben, tout vrè kretyen dwe fè efò pou nou kapab sere osinon konsève kè nou pwòp. Pa bliye nan Matye 5 lan, vèsè 27 a 28, nou tande ki jan yo nan tan lontan, Yo te di, Piga nou janm fè adiltè. Mwen menm, tande wi, mwen menm, nan tan lontan, yo te di, Nou pa dwe janm fè adiltè. Kounye a, gen yon pèsonaj k ap pale la. Pèsonaj la di, Mwen menm, men sa m ap di nou, si yon moun gade yon fi avèk yon lanvi, li deja komèt adiltè a. Sa vle di, si yon gason. Ou gade yon fi avèk yon lanvi. Egzanp, ou di konsa ke, A mesye, on panse w fè wi. A mesye, si m te jwenn manmzèl mesye, mwen wè sa m t ap fè. Ou deja komèt adiltè a. Ou deja komèt peche a. Pa bliye, se pa sèlman lè ou menm ou penetre. Nan adiltè a osnon ou penetre ansanm avèk moun nan, ou kouche ansanm avèk moun nan, se pa sèl lè sa ke ou menm ou fè peche a, se pa sèlman lè sa ke ou fè adiltè a osinon ou fè fonikasyon an. Depi ou te deja fè panse an. Ou deja ko, komèt li. Se sa ki fè n ap pote konsèy sa pou ou, ou dwe fè efò pou w kapab konsève kè w pwòp, pou w kapab konsève kè w. Si ou konsève kè w pwòp, gen de panse ou p ap ki p ap vini nan le nan lespri w. Yon kretyen dwe ap pataje osinon ap repase Lapawòl, segond pa segond, a chak souf ou pran, ou dwe ap di Bondye mèsi, dekwa pou èdmi an li menm pou li pa jwenn plas nan ou menm. Se sa k fè aprè midi an n ap di ke chaken de nou nou dwe fè efò pou nou kapab mennen bak nou byen. Paske Jezi di li menm, Mwen ale, m al jwenn Papa m, men mwen gen pou m retounen. Lè m retounen an, mwen gen yon travay m a vin fè. Mwen gen yon bagay m a vin chèche. Men se kiyès m a vin chèche? Se moun ki te dakò fè volonte m. Kiyès moun ki ka wè Bondye? Osinon, kiyès moun ki ka antre lakay Bondye? Se moun ki gen kè yo pwòp. Meni wi, se moun ki gen kisa? Kè yo pwòp. Sa vle di, se moun ki pa la pou twonpe moun. Se moun ki pa la ki ap bay manti. Se moun ki pa la ki ap fè sèman pou kapab twonpe moun. Jounen jodi a gen anpil moun, pou kapab kwè nan yo, yo oblije fè sèman, malgre se yo menm ki lè komèt erè a. Men pou kapab kwè nan yo, yo parèt devan w pou yo kapab twonpe w. Men èske yon kretyen ka nan fòm sa? Non. Ou dwe fè efò, mennen bak ou byen devan Bondye. Siw bezwen wè Bondye aswè a, jounen jodi an, kisa w dwe fè? Gen plisyè bagay ou dwe fè. Ou dwe mennen bak ou byen devan Bondye. Pa bliye, bagay ki soti nan bouch ou, se anndan kè ou yo soti. Ou dwe fè efò pou pa kite anyen ki sal soti andedan kè ou. Se bagay sa yo, bagay sal sa yo ki sòti anndan kè w la ki pèmèt ou menm ou pa ka nan kondisyon pou kapab fè sèvis pou Bondye. Ki bagay yo ye? Lide pou fè manti, lide pou vòlè, lide pou fè adiltè, lide pou twonpe moun. Depi ou gen bagay sa yo andedan kè w, ou pap nan kondisyon pou kapab wè Bondye. Frè m, sè m, zanmi m, aswè a, jodi a, n ap di w, Fè efò, konsève kè w pwòp, pa sere anyen ki sal andedan kè a, mennen bak ou byen devan Bondye, epi konsa ou kapab wè Bondye. Men, pou nou fini ansanm avè w, n ap di w aswè a, Jodi a. Konsève kè a pwòp. Siw konsève l pwòp epi ou kapab wè Bondye. Pa bliye Nou di se moun ki gen kè yo pwòp. Se moun ki gen kè yo pwòp se moun sa yo ki ap kapab wè bon kap kapab wè Bondye. Aswè a si w bezwen wè laglwa Bondye, si w bezwen wè Bondye epi si w bezwen. Ke lè l retounen vin chèche moun ki pou li yo, ou se yonn nan yo ki bezwen ale, kisa w dwe fè? Konsève kè w pwòp, mennen bak ou devan Bondye, pa sere anyen ki sal nan dan kè a, konsève l byen, epi konsa ou kapab wè Bondye, ou kapab viv laglwa Bondye. Ke Bondye beni w, ke Bondye gade w, konsève kè pwòp. Pa bliye fè sa non, konsève l, pa sere anyen ki sal, epi konsa ou kapab wè laglwa Bondye. Ke Bondye beni w.